Genyen ekip Paris Saint Germain an ki deja aktive l an koulis pou l ka jwenn ranplasan Christophe Galtier sou ban ekip lan lasezon pwochèn. Nou pral tande paske genyen plizyè non. ki site e gen youn nan antrenè sila yo se prefere Mbappé. Nou pral tande aprè nou menm na di kiyès nan yo nou santi ki kapab plis fè byen a ekip sila. Kòmanse prepare nou. Yon lòt kote nou genyen ekip Ate Madrid lan ki vle double Barça sou dosye Brozovic la. Milye tèren kwoat ekip Inter de Milan, Barça ki enterese, avni Busquets poko asire. Nou pral tande tout detay yo nan videyo sa. Kòmanse prepare nou sitou fanatik Barça yo, enfòmasyon sa li enterese n. Gen bagay pou n tande. Aprè gen yon bòn nouvèl la pou Neymar Junior avèk blesur li an. Nou konnen kòman Neymar dènye moman yo la sa pa dous pou li an Frans avèk ekip Paris Saint Germain an. Antouka la gen yon bòn nouvèl kanbyen menm. Sa se yon bòn nouvèl kanbyen menm. Nou pral tande aprè nou menm na jije kisa n panse pou avni atakan brezilyen an. Kòmanse rale chèz nou. Yon lòt bò nou genyen Vitor Roque jèn atakan brezilyen ekip Paranaense an ki fè yon gwo deklarasyon. Sou ekip FC Barcelone nan nou konnen ekip katalan nan ki trè enterese e kite m di nou si Barça pou Barça pa rive rekrite atakan sa se li k pou rete tèt li men si se pou jwè lan li deja nan Barça deja. Nou pral tande aprè nou menm na di eske n dakò avè m. Gen bagay pou n pale fanatik Barça yo. San n pa bliye ekip Real Madrid lan ki voye yon gwo mesaj bay Kylian Mbappé. Aprè ke ekip parizyèn nan fin elimine la a, nou wè ke feyton Mbappé an se konnya l chofe. E ta sanble chak jou ki ap pase, chalè l ap monte toujou. Nou pral tande kisa ki di, kisa Real Madrid voye di atakan fransè an, E nou menm kòm dabitid na di eske n dakò Dosye sa li poko ap fini non Feuilleton sa gen anpil epizòd ki rete ladan l toujou Nou pral tande Se enfòmasyon sa yo avèk kèk lòt ankò boul patnè w lan akolit w an frè w lan pral detaye pou ou nan videyo sa Rete la monchè. Bonjour, bonsoir boul patnèm yo, akolit mwen yo, frèm yo kòman nou ye? Mezanmi nou, men Ronald nou an, se ti moman pa nou an ki rive, kòm dabitid, pou m remèsye nou, pou sipò nou, pou like yo, pou kòmantè yo, pou pataj yo, mèsi paske w abone, w ap sipòte boul patnè, w ap sipòte afè pa w, w ap sipòte travay sa. Kite m pran ti tan pou m voye bigòp lan bay boul patnèm, akolit mwen, frèm sa yo, nou gen Ronick Lundi ki di Ronald. Mwen renmen travay la wi boul patnèm map swiv ou depi la plèn bon repo gwo salitasyon pou ou Ninik kòman ou ye Didi ou anfòm kòman fanmi yo ye akolad pou ou zantray nou genyen se Nil Jean ki di Ronald mèsi pou bon travay ou zanmim mwen renmen travay la bro map koutew depi Florida ou pa janm salyem non frèm poukisa mwen pko rive sou ou boul patnèm. Kòman nèg ye kòman wap bouje eeh ninil janjan kòman fanmiy lan ye respè pou ou zantray epi poun fini nou gen noel avèg yonas a ki di boul patnèm a tanpri salye ti mesye eeh mirbalè yo pou mwen ronald ou konnen mwen se fanatik malad ou depi repiblik dominikèn respè pou ou zantray kòman ou ye kòman ti mesye mirbalèm yo ye nèg yo nou anfòm respè pou nou afè pam yo Lòt boul patnèm yo nou konnen kòman sa ye kontinye like pataje sitou kòmante epi afè pa nou Ronald ap rive sou nou pou bigòp a pa nou an tou pwofite mete ti like la metel monchè sa pap retire anyen sou ou menn gratwi wi menn metel ou fini mèsi anpil hehe boul patnè rekonesan. An kòmanse non poun parle de ekip Juventus de Turen an kote ke Paul Pogba nan moman nap parle an la ki deja sur la sellette paske milieu de terrain fransè an nou konnen koman sa te ye pou li depi debi de sezon an li te blese ou li te refize al opere li te opte pou yon terapi konservatris pou li te ka wè si li te ka patisipe nan koup du mond lan malerezman sa te mal pase li rechute se apre l al opere li fè retou li sèt men nou wè ke yè nan match fas ekip N di nan match ke Juventus la t ap dispite nan Europa League la, li pa t prezan menm sou ban an, èske n konprann? E Allegri ki te ekarte l pou rezon de disiplin, èske n la? La a nou wè ke bagay yo ki pa pase jan ke tout moun te espere l lan. Èske nou konprann? Paske yon retou ke fanatik yo te selebre anpil, nou konnen Pogba, lyen l genyen avèk ekip tirinwaz lan. Ebyen si n ta kwè enfòmasyon ki soti nan jounal La Gazeta dello Sport, dirijan yo la ki santi ke bagay sa kòmanse ba yo anpil pwoblèm. Allegri an konferans de près aprè match yè lan, ki te di ke Paul Pogba te rive an reta pou konvokasyon an. Ok, lè yo tap bay lis jwè epi dènye ti antrènman k te rete. Li di ke se pa yon kesyon de pinisyon, men li te panse ke tout moun, li panse ke tout moun sipoze respekte règ yo. Li te voye l lakay li, èske n konprann, yon fason pou l te kapab fè Pogba santi ke sa l fè an pa bon. Aprè te vin genyen tou Francesco Calvo ki fè pati de direksyon ekip a Turinwaz lan tou ki te rive fè yon deklarasyon kote ke li di disiplin nan gwoup lan fondamantal, jwè ki plis anblematik tankou Paul Pogba yo, yo sipoze bay egzanp yo. Ok. Yo sipoze bay egzanp lan pou lòt yo kapab swiv, li di ke nou pa desu paske Pogba tou li gen efò pal ke l fè men desizyon sa se klèb lan akonpanye de antrenè lan ok ki te pran l yon fason pou kapab fè ke jwè yo respekte règle ki etabli yo. Li di ke amand lan li ap aplike otomatikman. Gazeta dello Sport li menm li ale pi lwen kote ke l di genyen lòt santiman, lòt sansasyon nan direksyon an toujou paske sitou avèk desizyon l lan apre blesu li an pou l te evite ale al opere pou l te kapab maksimize chans li pou l al patisipe nan koup dimond lan. Li di ke sa pa te fonksyone, fizik li vin abime, sitou avèk salè li. Se Pogba ki ap touche plis kòb nan efektif lan, 8 milyon dewo pa an, plis 2 milyon kòm bonis. Eske n konprann? Jwè sa a, se si ke avèk atitid sila yo, sa ap fini pa enève direksyon an. Eske n konprann? Kontra la ki ap fini an 2026, dapre jounal la, kesyon avni l kòmanse menase andedan ekip èd tirinwaz la paske yo konsidere li se yon jwè ki ap bay pwoblèm, èske n konprann, sitou nan yon sezon kote ke nou wè kòman Juventus ap mal pase antre envestigasyon lajistis italyèn ki ap sanksyone l. Epi nou wè ekip lan, li gen difikilte pou l kapab rekipere fòm ke n te konnen Juventus a te gen an vrèman an Itali okou de dènyè sezon yo. Donk, Juventus nan moman an la, enstitisyon an ki gen anpil anpil pwoblèm. Epi pou Pogba, antanke jwè ki ap touche plis kòb nan ekip lan, gen pwoblèm pa li li ap bay. Donk nou kapab konprann ke sa kapab vrèman fristre. dirijan yo e fè ke yo deside separe yo de milye teren fransè an ke la nan atik lan yo di ke si l pa chanje disi Jwen, hum, klèb lan ap pran yon desizyon ansanm avè l, yo ka deside voye li ale. Affaire à suivre. Antouka eske l pat ka ale nan psg hein, paske psg la se yon kote pou star yo al repoze fè sa ke yo vle. Enfòmasyon suivant pou n pale de ekip Manchester United la kote ke Marcus Rashford ki elu jwè du mwa ok nan premyè lig la nou ka di ke li merite eske la se youn nan jwè ki plis anfòm aktyèlman nan foutbòl la eske nou konprann se pa senpleman Vinicius, Mbappe eske youn la avèk yon seri de lòt jwè li la lan Eske n konprann? Men Rashford tou, nan moman an la, li fè pati de jwè ki plis anfòm yo. Eske n konprann? E lè n gade talan l, lè n gade, an n di nan moman la, li ap konfime atant ki te plase nan li yo. Eske n konprann? An n tann pou n wè pou ki kantite tan li ap kontinye nan nivo sa a, men m panse ke avèk yon jwè konsa Manchester United kapab reve gran. HH Kane la. Li elu kòm etan jwè du mwa nan Premier League la aprè ke pandan peryòd sa li make 5 bu, yon gòl fas Crystal Palace, 2 gòl li make kontre Leeds, yon double tou fas a Leicester. Nan moman la nou konnen Manchester United ki twazyèm nan konpetisyon Premier League la. M panse ke se yon bèl bagay li ye. Erik ten Hag tou ki elu kòm etan antrenè du mwa, sètadi ke nan Manchester United la, Genyen gen de bagay ki pozitif. Eske n konprann la? Nou konnen kòman klasman an ye deja, se Arsenal ki an premyè pozisyon avèk 63 pwen, Manchester City an dezyèm avèk 58 pwen, nou wè United twazyèm avèk 49 pwen, men United gen yon match an reta. Nou kapab wè ke Arsenal jwe 26 match, Manchester City jwe 26 match, United jwe 25, sètadi ke match an reta sa si United bat li, li ap pase a 52 pwen. Eske n konprann senpleman 5 pwen Manchester City ap genyen sou li? Eske Manchester United pa ka reve tit lan toujou? Li difisil menm si matematikman nou kapab di ke li posib paske si tout fwa li pase a 52 pwen, 52 pwen, 63 pwen, 11 pwen, li difisil anpil. Ok? Men se pa paske matematikman li enposib. Eske n la? Men jan nou wè Arsenal prale la, li pral difisil pou Arsenal ta pèdi tout kantite match yo epi pou Manchester li menm tou pa janm fè yon fo pa. Èske n konprann? Tottenham katriyèm, Liverpool senkyèm avèk yon match an reta. Si Liverpool bat match an reta sa, li ap pase a 45 pwen a egalite avèk Tottenham. Donk nou wè Liverpool la ki ap vize, hein, Big Four lan ki sinonim de kalifikasyon pou La Ligue des Champions. Èske Tottenham ap kenbe? Ayy ann tann pou nou wè hein ann tann pou nou wè. Antouka felisitasyon a Rashford e a Erik ten Hag paske ekip la soti lwen anpil si l rive la kounye a m panse ke fòk nou fòk nou bat bravo pou yo ok bravo pou Rashford avèk Erik ten Hag. Enfòmasyon suivant a pou n pale de ekip Paris Saint Germain an kote ke genyen Christophe Galtier la nou kapab di ke se byen domaj pou li nan moman an la m panse Li gen anpil posibilite pou l kapab fè lè fre ok yn fwa sezon an pran fen. Antouka, nan moman la se sansasyon sa tout moun genyen. Paske nou wè tou laprès fransèz kap devwale anpil enfòmasyon la sou dosye sa. Plizyè non gentan site e parmi yo Zinedine Zidane. Mesye la, menm si gen lòt antrenè tou ki gen yon pwofil ki ase enteresan, men Zinedine Zidane nou konnen se yon antrenè ki enterese Paris Saint-Germain sa gen yon bon moman e sitou daprè la presse française se priyorite ok e pwopriyetè ekip parizyèn nan ki se Cheikh Al Thani, èske n la? Men nou konnen Zidane gen ti pwoblèm avèk Paris Saint Germain, se Marseillè, se fanatik malad Real Madrid, se tankou se anbasadè ekip Merengue an nan moman Real Madrid pa gen yon bòn relasyon avèk ekip sila. Anpil pwoblèm, Florentino Perez dènye moman te di ke Zidane pap nan sans pap trayi Real Madrid. Dosye Zidane nan konplike. E anplis de sa tou nou konnen Zidane se poul rive nan Paris Saint Germain li pral reklame le plen pouvwa eske nou konprann e li pa pral vle kowabite ansanm avek Luis Campos humm paske menm la près fransèz a fè santi ke sa li enposib pou nou ta va wè Zidane ki aksèpte vin travay avek Luis Campos direktè spòtif lan aayy dosye sa konplike. Aprè gen Thomas Tuchel la ki li menm se preferans prezidan ekip Paris Saint Germain an ok. Zidane se preferans pwopriyetè lan, eske n konprann ki se Al Thani, men Thomas Tuchel li menm se preferans Al Khelaifi ki se prezidan ekip lan. Eske n la? Ansyen kotch lan nou konnen Leonaldo, ansyen direktè spòtif ekip Parizyèn nan te limoje l nan yon moman Nwèl kote ke l te santi Li pa ka fonksyone ansanm avèk li ankò, men aprè sa nou konnen Tuchel ki tal ranpòte La Ligue des Champions avèk Chelsea, ki gen yon kapasite pou l kapab dirije yon gwoup de star, ki gen eksperyans e l gen metriz de plizyè lang, tout sa yo fè de li antrenè ideyal lan, èske nou konprann? Men pwoblèm nan sè ke. Tuchel tou, l di si pou l ateri nan Paris Saint Germain, li pral mande le plen pouvwa, sètadi ke li pa pral aksepte kowabite ansanm avèk Luis Campos paske li konnen sa k te rive l deja avèk yon direktè spòtif ki pa vle aksepte, ki pa vle bay li travay jan ke l ta sipoze travay lan, ki ap kondisyone ekip lan nan men l. Donk, m panse ke la ankò se yon bagay ki trè trè konplike. Aprè, genyen Thiago Motta, non l site, ki te pase nan Paris Saint Germain, ki ap byen pase avèk ekip Boloy lan la an Itali. Genyen tou non José Mourinho ki site, se yon antrenè a plizyè repriz ki te gen posibilite pou l t ale nan Paris Saint Germain. Fòk yo ta deloje l nan AS Roma ki p ap fasil. Donk, anpil non ap site. Men sa ki sur se ke Christophe Galtier la nou santi pozisyon l lan, pòs li an, li pa asire pou la sezon pwochèn. Se vre ke l ap rete jiskaske sezon an fini a kou sur, men pou pwochèn sezon an, se sur ke anyen poko garanti. E lè n tande kòman enfòmasyon sa yo ap soti, Yo toujou di sa, lafimen pa soti san dife. Donk, gen yon bagay ki ap fèt kanbyen menm Christophe Galtier ta kòmanse enkyete l. Enfòmasyon suivant pou n pale de ekip at Madrid lan kote ke gen dosye Marcelo Brozovic lan, nou konnen Barça ki trè trè enterese e Colchoneros yo ki yo menm tou deside atake. Yo vle pase devan Barça. Barça nou konnen yonn nan pi gwo pwoblèm li genyen nan dènye moman yo la se kriz finansyè la ok kote ke nenpòt operasyon l vle antre ladan l se yon pakèt chema pou yo yon pakèt taktik pou yo ap anplwaye sa vin fè ke son feblès Barça genyen ki kapab fè ke lòt klèb ki enterese a yon jwè ke l enterese deja pase devan l a nenpòt moman. Si n ta kwè enfòmasyon ki soti nan jounal spò ki se yon jounal ap Pro Barça, Colchoneros yo ki pral pase alaksyon nan mèkato estival sa pou kapab deloje entènasyonal kwoat la nan ekip Inter de Milan nou konnen ki aje de 30 an nan moman an la se yon referans ke l ye nan pozisyon pa l lan yon trè bèl koup du mond nan Inter de Milan nou wè ke se yon jwè ki gen yon kapasite ki montre yon sanfwa yon metriz o milye de teren bal o pye. e taktikman li montre ke li trè dwe, donk se yon jwè ki kapab evolye nan pli wo nivo an nan nenpòt gwo ekip, menm si aprè nou konnen m toujou di nou sa, yon jwè ki ap evolye nan yon ekip tankou Inter de Milan oubyen yon lòt ekip ki pa gen presyon tankou Real Madrid avèk Barça, sa pa asire ke yo pral vin reyisi nan ekip sila yo, nan 2 ekip sa yo paske. Presyon an dèfwa li kondisyone pèfòmans jwè yo, si tout fwa yo pa fè prèv de karaktè, de pèsonalite, si jwè sa yo mantalman yo pa kwit, nou gen plizyè egzanp, Eden Hazard, Coutinho, humm, antouka ann tann men sa ki ap pase la, Barça ta sipoze kòmanse souke kò l si tout fwa li enterese pou l kapab rekrite milye tèren Kwoat la paske avni Busquets a pa asire ditou jiska prezan l poko aksepte òf de pwolongasyon de kontra ke Barça mete sou tab lan pou li a donk sa a m panse ke Barça sipoze ap gade kòman li kapab jere l a te Madrid ki vle pase devan ok Colchoneros yo enterese anpil anpil donk Barça ou gen konkurans. Enfomasyon suivant pou n parle de ekip Paris Saint Germain an pli presizeman de Neymar Junior brezilyen an nou konnen ki blese depi 19 fevriye la a e fas ekip Lille lan yon match ki te pran fen sou skò de 4 bi a 3 an favè ekip parizyèn nan Neymar Junior ki te ap fè tout efò pou l te prezan fas ekip minikwoaz lan se aprè avan match lan n ta pral tande ke Neymar pral antre nan sal operatwa sezon l fini Yon pakèt koze ki fè ke anpil fanatik entènasyonal brezilyen an santi yo tris nan moman an la. Antouka, gen yon bòn nouvèl kanbyen menm paske nou oblije konsidere l kòm etan yon bòn nouvèl. Jodi an la, Neymar operasyon l lan ki fèt avèk siksè. Ok. Dezòmè, Neymar opere e tout bagay pase trè byen. Kounye an la, ki kesyon yon moun kapab poze se e aprè? Hein e aprè eske pral gen yon chanjman eske Neymar pral deside rete trè pwofesyonèl a pouswit karyè li poul kapab a fèmen bouch tout moun ki ap kritike li yo nou konnen dèfwa kritik yo la pou kapab fè yon jwè hein deside e leve aprè kol bat bay dadal de tap eske n konprann. Paske kritik yo, hein, dèfwa gen moun, sitou moun ki renmen w, yo ap fè dè kritik e ki konstriktiv, èske n konprann yo pa pral vin di w ou pa sesi ou pa sela, men sa ke yo ap di w yo se dè bagay ki verite ke ou menm si w deside fè otokritik ki kapab fè ke w avanse. M abitye di l e m ap redi l ankò, Neymar Junior li gen anpil talan. Men, li sipoze bat pou l mete plis disiplin nan karyè li, evite pwojte yon seri de imaj sou yon fason pou l kapab plis trankil ke posib. Eske n konprann? Paske genyen dèfwa se Neymar menm ki leve polemik yo avèk de foto ke l pibliye, sa ka rive ou fè yon ti soti, men ou pa oblije ekspoze l paske ou konnen yo pral krusifye w aprè e sitou, Si avèk malchans yon bagay vin pase w tankou blesur sa, rapid tout moun pral santi ke se mank de pwofesyonalism ou, se mank hein paske ou pa dòmi ase, ou toujou nan fèt, se plezi ki nan tèt ou, e ou pa byen manje, se tankou yo pral gade w tankou se yon moun ki la kap fè kòb men ki pa pran karyè li o serye. Eske n konprann? Tandi ke si ou pa te ekspoze jan de bagay sila yo, se sur ke pa gen moun ki t ap jwenn ou pou yo te kapab kreye anviwònman toksik sa avèk fanatik yo autour de ou. Eske n konprann? Antouka, ann tann pou nou wè eske li pral remedye l. Si se pou talan, li gen talan e m panse ke depandamman de kòman l pran rès karyè li, sa ka fè ke genyen de bagay de gran li rive reyalize kanbyen menm. Affaire à suivre. Nou swete atakan brezilyen an yon bon retablisman. Enfòmasyon suivant pou n pale de Vitor Roque, jèn brezilyen, atakan brezilyen ekip Paranaense an, nou konnen ki enterese ekip katalan nan ki fè yon lòt gwo deklarasyon la sou ekip sila. Kisa l di? Jwè sa nou konnen kòman li trè anfòm, se yonn nan jèn atakan ki alamòd nan foutbòl sidameriken apre Endrick ki te fè ke nan laprès te gen anpil enfòmasyon ki te soti ki te kenbe nou an alèn. Kounye an la se Vitor Roque. Nou wè ke foutbòl brezilyen an ap pwodui anpil bon jwè nan dènye moman yo la. Vitor ok nou konnen Barça jan ke Laporta te fè deklarasyon an gen anpil posibilite la pou yn fwa sezon an fini yo achte yon lòt atakan e tout moun konnen enterè ke yo gen nan jwè sila sa ki fè ke deklarasyon jèn atakan sa nou sipoze pranl trè o serye. Jan ke m di l lan tou, apre n fin tande deklarasyon l lan, n ap wè ke si se pou jwè lan, li deja rive nan Barça. Li montre yon admirasyon pou ekip katalan lan, donk Barça kapab jwe sou sa. Èske n konprann? Kounye a la, se estrateji yo avèk kriz finansyè ekip lan ki kapab frene l enpe. Men si se pou klan l, si se pou jwè lan, li montre ke tout bagay ouvè. Ok! Kisa l di? Li di ke, M ap tante bay le meyè de mwen nan ekip a Paranaense a. M konnen ke Barça enterese a mwen e gen lòt klèb toujou ki enterese. Men nan moman an la, lespri m a se sou ekip a Paranaense an li ye. M gen kontra jiskan 2027 nan klèb mwen an. Li di nan moman an la, m ap bay le meyè de mwen menm nan klèb pa m. E si pi devan nou wè ke sa bon pou ekip lan, li bon pou fanmiy mwen, n ap kapab ale nan yon lòt ekip. Èske n konprann? Sètadi ke si yo jwenn yon pwojè ki enteresan, ki, an n di, ki satisfè ekip Paranaense an, e, an n di, ekonomikman. Èske n konprann? E li menm tou, si pwojè sa a li menm li satisfè l pou karyè li, li ap deside kite ekip lan pou l ale nan ekip ki enterese a li. Èske n konprann? Aprè, li di ke ekip FC Barcelone nan, se yon klèb ki enòm, kote ke tout timoun ta ap reve jwe la. Se pa sèlman nan Barça, men nan klèb an Ewòp yo. Li di ke tout timoun gen rèv sa, tout jèn jwè gen rèv sa. Men, Barça se yon klèb ki bay anpil opòtinite a jèn jwè yo, se yon klèb ki diferan. Li kontinye pou l di, Mwen vle yon jou pou m kapab eli meyè jwè nan mond lan. Sa a se pa sèlman rèv mwen, men se rèv tout fanmi mwen. Se yon objektif ke m genyen e m si ke m ap fè tout sa k posib pou m konkretize l. Antouka la, m panse ke avèk deklarasyon sa, li klè ke jwè lan, l ap fou pou l vin jwe nan ekip Catalan nan. Èske n konprann? Paske Zile se rèv tout timoun, se yon ekip ki bay opòtinite a jèn. M panse ke li pa t ka di plis. Li pa t ka di plis lè n konnen se pa yon jwè ki genyen, an n di Barça jwenn yon akò avèk klèb pa l lan deja epi li ap pale konsa. Donk sa montre ke. li admire ekip katalan nan anpil anpil donk Barça balon nan pye w ok si yon lòt ekip vini l pran jwè sa nan men w menm Endrick nan moman kote ke li te Real Madrid t ap negosye ansanm avèk li li pat fè deklarasyon sa yo konsa an piblik èske n konprann. Pou l te di sesi, sela, m admire, m patati, m patata, s on rèv pou m evolye ak Benzema, on seri de bagay, Vinicius, e m panse ke la a jwè sa a ale trè trè lwen e Barça sipoze jwe men ze pye la pou l pa kite yon lòt ekip pase devan l. Lòt enfòmasyon pou n fini pou n pale de Kylian Mbappé avèk ekip Real Madrid la. Ekip Merengue an voye yon mesaj tèt chaje la pou atakan fransè an e m panse ke Tout fanatik Real Madrid yo pral kontan. Fanatik Real Madrid yo pral kontan anpil lè yo tande mesaj sa a. Ki sa k pase egzakteman? Nou konnen aprè eliminasyon ekip Paris Saint-Germain an, Mbappé ki te fè yon deklarasyon ki mete dife nan laprès espanyòl. Kote ke li te di, M trankil. Yo te poze l kesyon sou avni l. Eske n la? M te vini avèk enfòmasyon sa a pou nou. Li di m trankil. Li di sèl bagay ki enpòtan pou mwen sezon sa se pou m ranpòte Lig 1 an. Li di, Aprè, n ap gade sa k pral fèt. N ap gade kòman sa pral pase. Aprè, on verra. Sa ki te fè ke jounal Marca, ann di yè ki te jedi, eliminasyon Paris Saint-Germain an se te mèkredi, yè jounal Marca te deja voye yon ti mesaj bay entènasyonal fransè an bò kote pa l pou l te di ke Si ou vle genyen Lig dè Chanpyon ou konn nan ki klèb pou vini deja pou l fè referans a Real Madrid ki ranpòte 14 Lig dè Chanpyon. Donk la Mbappé nou konnen avèk ekip Merengue a l toujou gen dè enfòmasyon ki ap soti. Defensa Central li menm te ajoute ke ekip Merengue a te siveye de prè match sila kote ke Mbappé te elimine avèk Paris Saint Germain an paske Merengue yo pa janm bliye Mbappé menm si Fransè an te trèt yo n ka di an kèlke sòt nan moman kote ke l t al pwolonje avèk ekip parizyèn nan. Genyen nan emisyon El Chiringuito, Josepa Pedrerol ki se prezantatè vedèt emisyon sa a ki fè de revelasyon sou dosye an. Nou konnen li trè pwòch Florentino Perez, Pedrerol, li trè pwòch a Florentino Perez, prezidan ekip Merengue a, e se tankou Real Madrid itilize l pou l kapab voye yon mesaj bay atakan fransè an. Èske n la? Kisa Pedrerol li menm li fè kòm deklarasyon? Li di ke pou Real Madrid, ok, sètadi ke se mesaj e Real Madrid bay li an, se tankou li menm antanke jounalis, li rele nan Real Madrid pou kapab poze kesyon sou dosye an, li se bon zanmi Florentino Perez, e se sa l genyen kòm sansasyon apre sa ke li jwenn kòm eleman de repons. Ok? Li di, Florentino Perez pa pral rele Al-Khelaifi, prezidan ekip Paris Saint-Germain an pou l kapab negosye pou Mbappé, pou l kapab mande koze sou dosye Mbappé sa ankò. Li di, si Mbappé vle vini nan Real Madrid, se li menm ki pou libere tèt li nan ekip Paris Saint-Germain an. Donk se mesaj sa a, ok, ke Real Madrid, an di par le biais de Josep Pedrerol la, voye bay atakan fransè an. Èske n konprann? Paske, Real Madrid, dèfwa pou l fè mesaj li pase, itilize emisyon El Chiringuito. Èske n la? A plis repriz nou konn wè Florentino Perez ki prezan sou plato a. Sitou, li te, menm pou dosye Mbappé sa, Perez te vini sou plato El Chiringuito a pou l te kapab bay dè esplikasyon. Donk, Pedrerol li menm ki se prezantatè vedèt emisyon an, li genyen yon trè bòn relasyon avèk prezidan ekip Real Madrid lan e sou dosye an, men ki repons li jwenn lè l mande koze. Ok donk Real Madrid la ki fè konprann a Mbappé ke si ou vle jwe pou ekip Merengue an tout bon vre, se pa nou menm ki pral mache al flate Paris Saint Germain pou ou, ou menm wap libere tèt ou kote ou ye an, paske se ou menm ki mete tèt ou nan sa ke ou ye la. Real Madrid te prè, te pliye an 4 poul te kapab tante achte l, Mbappé o dènye moman la li bay ekip Merengue an yon kou trèt. Kounye an la, si l bezwen vini nan Real Madrid, se avèk kondisyon ekip Merengue an, e sitou nan atik sila, yo pale de egzijans finansyè atakan fransè an ke l sipoze bese echeln la, paske Real Madrid pa pral peye l, pa pral fè foli sa an tèm de salè ke Paris Saint Germain ap fè an la, eske n konprann? Ekip Merengue an li menm se avèk kondisyon pa l, Mbappé sipoze fè sakrifis pa l kounye an. Èske nou konprann? Si l vle reyalize rèv sa ke l te gen depi l tou piti an pou l vin jwe nan ekip Merengue an, se avèk kondisyon ekip Merengue an. Donk, m panse ke se yon bagay ki apresye lè nou wè yon enstitisyon pa kite yon jwè ap mache sou li. Èske n konprann? Wi, Mbappé kapab santi ke li te twonpe l nan desizyon l te pran an. Kounye an la, Si li vle pou l kapab rejwenn ekip merengue an, Real Madrid pa sipoze ap mache fè piti paske fòk prezidan an gen respè kanbyen menm pou istwa enstitisyon an, èske n konprann? M panse ke mesaj sa li ap satisfè anpil fanatik Real Madrid paske se sur, en, Fòk club lan kenbe prestij li. Eske nou konprann paske al negosye la, al mache fè piti pou kapab pou Paris Saint Germain ka aksepte yon òfr nan mercato ki ap vini an la. Li pap bèl ditou. Eske nou konprann aprè sa ke jwè lan te fin fè, aprè kòman Paris Saint Germain te fin imilye ekip merengue an. Eske n la? E a plizyè repriz map di sa. Mbappé kounye an la, premye bagay li kapab fè si l vle vini nan Real Madrid tout bon vre, se pa aktive kloz li an pou kontra l kapab pwolonje jiskan 2025, ke aprè sezon sa fini li pa deside pou l ka pwolonje, yon fason pou l ka mete presyon sou Paris Saint-Germain plis toujou. Kounye an la si Paris Saint-Germain pa deside pou kapab libere l, e pou Paris Saint-Germain libere l tou daprè mesaj Real Madrid lan, se Mbappé ki pou kòmanse demach li yo. Kounye an la, si Paris Saint-Germain mande yon kantite lajan, ok, Mbappé li menm li kapab kominike avèk Real Madrid pou di, ah, m jwenn yon akò wi avèk dirijan Paris Saint-Germain yo, yo di m etan kantite kòb yo ap aksepte pou kapab libere m. Si Real Madrid santi ke kantite lajan sa li ap bon pou li, pou l kapab bay Paris Saint-Germain l pap deranje l, li kapab bay li, èske n la? Men al fè piti, an etan Real Madrid, Paris Saint-Germain, istwa ekip merengue an. Hein li pa li pa li pa bèl ditou èske nou konprann li pa bèl ditou fòk dirijan yo aji yon fason pou kapab e kenbe prestij yo èske èske n la ann tann pou n wè kòman sa pral pase nan moman an la Florentino Perez ki pale avèk Mbappé se yon mesaj brital èske n konprann li pa pral negosye avèk Al Khelaifi nan moman an la relasyon antre Paris Saint-Germain avèk Real Madrid sa kraze. Ok pou dosye Mbappé an sa kraze donk Perez pa pral pran telefom ni la pou pale avek Al Khelaifi sou dosye sa ke Mbappé libere tet li sil vle vini tout bon vre se sur ke pral kontinye gen enfomasyon kap soti e pa etone non nou ka tande ke Mbappé li menm li fè yon mesaj pase kisak pral fèt mesaj sa yo se sur ke yo ap rive nan zorey li. Eske nou konprann? Ann tann pou nou wè kisak pral fèt Nou ka deja wè feyton sa li poko prè poul fini Rete kounye an la pou w kapab di kisa w panse eske ou dakò avèk Real Madrid Kite opinyon pa w nan kòmantè yo Pa bliye tou like abone epi pataje videyo sa Pou sipòte boul patnè w an sipòte travay sa Se te bon zanmi Ronald Rete konekte pou yon pwochèn videyo.